Bri kouri, nouvèl gaye, chèf gang Izo avili otorite peyi m ki vle fè konprann yo te mennen yon operasyon anndan Vilaj de Dye ki pèmèt yo te rekipere cha blende sa ke nou konnen deja ki te nan ba men chèf gang Izo ke l te arive sezi lò de operasyon 12 mas an ki sot pase la ki te sòlde sou defèt pnh lan ki te ba nou kòm rezilta lamò de plizyè de no frè polisye. Ebyen pnh lan k ap frape lestomak li nan moman la, vle fè piblik lan konprann se yon operasyon yo te mennen ki pèmèt yo rekipere cha sa, ebyen chèf gang Izo Mèdam Mèche avili nèg yo, li bay an tout detay an kòman planifikasyon yo t ap fèt jiskaske li t al depoze cha sa yon kote a tout kle epi nèg pnh yo yo menm yo te pase pran l lan e enfòmasyon k ap veyikile sou nèt lan, ke nou menm nan Messac Info nou poko konfime, li ta sanble gen yon lajan ki bay pou nèg Village de Dieu yo kapab remèt pnh cha blende sa. Izo Te nan mikwo journalis Wendy Phel sou chanèl YouTube Unison nou tap bay tout eksplikasyon konsènan cha blende sa ke yo menm yo remèt avèk pnh la poutan yo vle fè konprann yo menm se yon operasyon yo mennen ki pèmèt yo rekipere cha sa nan yon ti tan ankò ou pral tande chèf gang Izo ki te avèk Wendy Phel

Wi m pap tire men depi yo dèyè pilit wi depi yo dèyè. Ne négociez pas avec les terroristes nal fè bras kolekte grenn dola pou nou jwenn pou nal dèyè cha oh nou mennen operasyon spesyal ki operasyon spesyal nou mennen la.
Map wè si popilasyon wè si demen pa gon repons ki bay m pran poz lan pou gade lapawòl pou 3 mwa. Radio Mega.
Si w vle vin fè emisyon ou ka toujou vini ou menm. Ou gen dwa sa. Men pou mwen son souflèt li ye. Son ensilt li ye, son mank dega.
Se pa respekte sa m ye mwen menm kòm ayisyen. Se respè ou pa genyen pou ou menm kòm sitwayen ayisyen. Se respè ou pa genyen pou san polisye sa yo. M ap wè demen maten si pa gon repons k ap bay. M klè sou kesyon sa. Demen maten m ap gade si pa gon repons k ap bay a sa k pase la. Ok. M sonje dènyèman te gen de mèsenè ki te antre la oubyen de nèg ki te ap fè kontra avèk leta a. Lajistis arete yo. Peyi Lèzetazini rele nèg isit li di mesye ou konn sa k pase nou gen nou gen de sitwayen ameriken nan men nou yo wi mete yo nan yon avyon mwen voye yo ban mwen. Fè tout nèg al lakay yo. Pa frekansite pou kounye a nèg nèg a mouri la a 2 jèn gason bay Viola non lòbèy vilaj de Dye kote ke gon bann bandi kap bay pwoblèm epi jodi a pa menm gon minimòm de respè n gen pou yo. Fè yo figi yo nonnen yo a dwatè nan lari tankou chen nan pou mwen e chat nal pran. Nou pa menm yon ti minimòm epi nal negosye pou n pran chat epi nap vin kouri poste met videyo kòmkwa sèt yn viktwa. Mesye nou lèd anpil. Map wè demen si pa gon repons kap bay. Ou sot tande chèf gang Izo k tap bay eksplikasyon sou kestyon rekiperasyon cha e e Gary Henry e Ismael Valestin ki te nan boukante lapawòl ki tap reyaji sou ensilt sa. Mwen m konsidere l kòm yon ensilt paske Gen de bagay kap pase nan peyi sa otorite yo pa pran moun pou anyen imajinew nou negosye nal dècha e nou vin ap poste videyo fè kòmsi yon seri de pòs tan pou fè konprann se yon viktwa pnh lan fè nal mennen operasyon nou pran cha poutan se planifye nou planifye ansanm avèk chèf gang pou banou cha E nan sa Izo t ap di yo, gen bagay ki atire atansyon m mwen menm pèsonèlman. Li di ke menm jan yo menm otorite yo, yo genyen fòmatè, yo menm anndan Vilaj de Dye yo genyen fòmatè fòmatè osi. Ebyen ki sa l ye? Li di w ke pandan nèg yo deplase, li gen tan gen moun anndan palè ki rele l ki di l men mesye yo deplase sa vle di Kèlkeswa operasyon k ap fèt kontre bandi ann Ayiti, se si bandi yo vle w pran yo pran yo oubyen yo kapab vini avèk yon fòs ki depase yo menm epi yo viktim. Men, pa panse gen yon bagay k ap fèt ann Ayiti. Sa vle di, nèg pouvwa a ansanm avèk bandi yo dòmi menm kote, manje menm kote e pa gen anyen k ap fèt. Sa vin fè m konprann Polisye sa yo ki pèdi lavi yo anndan Vilaj de Dye an, ebyen operasyon an, bandi sa yo te deja okouran de tout sa k te gen pou t al fèt epi yo pran pitit malerèz yo, yo voye al mouri anndan. Mwen m konsidere sa, jan ke m sot di nou an, kòm yon ensilt. Alò wap ou konprann pou pnh lan pou yon bann otorite ap pran moun men finalman genlè yo mèt tou achte fig yo pou yo vin mete nan bouch pèp lan kòm makak. E chèf gang Izo jan sot tande l lan bay tout eksplikasyon se pa yon viktwa vè manman m wè sa se kòmsi son lachte. Ginlè bandi pi chèf ke nèg ou ta ou wè yo mete kòm chèf ki abiye kòm chèf nan peyi sa. Finalman, jis kilè sa ap fini, nou poko konnen. N ap rete swiv, nenpòt sa k gen sou dosye sa, n ap pote l pou ou sou chanèl Mensak Enfo a. Pa bliye abòne, layike epi kite opinyon w nan espas kòmantè a pou nou.